Kajou Info kontan rantre lakay ou pou pote pou ou rezime aktyalite jounen an. Bonjou, bonswa tout moun. Byenvini nan jounal la.

Men kèk nan prensipal enfòmasyon n ap gen pou n devlope pou ou nan jounal la aswè a, Radyo Tele Kiskeya reyalize yon jounen konferans deba madi 28 desanm nan, nan lide pou komemore 218 lane endepandans peyi Dayiti pral genyen premye janvye k ap vini la. Se sou tèm Place à la jeunesse, Bawo Pòtoprens reyalize jounen Dorval madi 28 desanm 2021 an, plizyè jèn avoka ganyan konkou Art Oratoire nan peyi etranje, te reponn prezan nan aktivite sila. Epi nan kad dosye sosyal Radyo Tele Kajou yo, aswè a nou pral prezante w nan jounal la kijan yo fè pen anndan boulanjri yo nan peyi Dayiti ak kolaboratris nou Mirlène Léveillé ki te rann li nan yon boulanjri ki twouve l nan Plato Santral. Pa dekonekte, n ap tounen pou devlopman jounal la apre poz la. Nou tounen apre poz la zanmi telespektatè, byenvini nan devlopman jounal la. Peyi Dayiti ap prepare l pou l selebre 218 lane endepandans li premye janvye k ap vini la. Nan lide pou fè konprann ki kalte sakrifis zansèt yo te fè pou kite pou nou moso tè sa, Radyo Tele Kiskeya reyalize yon jounen konferans deba madi 28 desanm nan nan lokal Jaden Kiskeya, kote plizyè entèvenan te reponn prezan. Pami yo, Pwofesè Buteau, Kesler Bien-Aimé, Antoine Augustin, ak Annecy Pierre te pataje ak gran piblik la konesans yo sou kesyon an. Plizyè atis envite te reponn prezan nan aktivite sila, ann swiv kijan sa te ye.

Entèvenan yo te fè listwa pou eksplike a piblik la kisa ki idantite nou kòm pèp, poukisa e kijan n ka selebre Vètyè, yo te pale de estrateji zansèt yo, de reta nou sou yon pakèt bagay tankou devlopman sosyal ak ekonomik yo, n ap kite w swiv yon ekstrè nan konferans deba sila. Men istwa sosyal la se kontribisyon nou chak nan chante nou. Nan batay la, nan kout fizi a, nan deklanchman goumen an, listwa se sa l ye. E nan sans sa a, listwa se resi. Se resi, se pawòl, se mo. Donk, sans fèt nasyonal yo se mete an mouvman listwa kolektiv. Selebre Vètyè, se raple nou kondisyon ki fè Vètyè cha lèzun e lèzot te fè. Raple nou Bwa Kayiman, se se listwa, se raple nou sans goumen an. E nan sans sa a, listwa sosyal ki make vecu popilè, vecu kolektif ak tout sekans li, ak tout sa l charye kòm moman de defèt, de glwa, depope, se, se komemorasyon, selebrasyon rantre nan sa. Antre 1804 e 1843, ou pral wè ke. Gon seri de bagay ki pap pale e m pwofite salye Leglonè ki konn vin an Ayiti souvan e Aide Les Ateliers du Jeudi Soir pibliye liv li sou Vètyè. Misye raple sa, li di ke w ap wè ke yo pa janm fete Vètyè, yo pa ka fete Vètyè, yo pa selebre Vètyè. Answit, gon lòt pwoblèm ki vin pase, yo pap selebre Vètyè pou de rezon.

nome Verter, se nome Dessalines. Bawo Pòtoprens rann omaj a ansyen batonye Monferrier Dorval madi 28 desanm nan. Responsab yo reyalize sou tèm Place à la jeunesse jounen Dorval la kote plizyè jenn avoka, ganyan konkou Art Oratoire nan peyi etranje te reponn prezan nan aktivite sila. Pami yo, Lovely Jean Louis, Batonye Bawo Pòtoprens lan, Marie Suzy Legros, te bay detay nan mikwo kolaboratè nou Biambilio Nelson, li di li kwè Pwofesè Dorval kontan kote l ye a, paske l renmen art oratoire pandan l fè konnen jèn yo te reprezante Ayiti avèk anpil fyète. Kòm Batonye Dorval se yon moun ki te trè pòte sou lè oratwa, epi sou yo te kreye yon komisyon lè oratwa, e nou gen anpil ganyan, nou gen anpil patisipan e nan bawo entènasyono yo, nou gen bawo Wodesèn, nou gen bawo de Pari, epi nou gen CIB. E nou ranpòte 2 viktwa nan bawo de Pari e a la CIB. Donk m panse se nòmal omaj la fwa sa a se pou l ale sou konkou delokans ke jèn yo fè, ke nou genyen e ke Dorval trè kontan kote l ye a. Vwala. Donk jodi an bagay la chanje nou pa pral okipe gouvènman, nou pa pral okipe l avèk dosye li, nou ap santre nou sou timoun yo ki soti nan konkou, ki gaye konkou e sa rete se te yon gran plezi pou nou lè yo rete an Afrik y ap di w Ayiti è bon, Ayiti è bon, Ayiti è bon. Alò le sèl pwoblèm ki te touche m anpil se ke yo te di Ayiti è bon, Ayiti de Duvalier, Ayiti è bon. Se ki vle di ke yo santre Ayiti bon an a Duvalier. Se pa vre. Duvalier ale lontan ebe moun ki gen lan ki patisipe lan konkou an la se de ti moun ki pa fèt an 86 ayiti depi 86 Duvalier ale donk m panse ke se pou nou travay pou nou fè tout movèz imaj ki lan peyi an ale pou lè yo di ayiti bon an ayiti bon tout bon san arrière pensée san pou yo pa santre l lan peryòd de Duvalier ou aprè Lovely Jean Louis, ganyant konkou Art Oratoire la li menm tou te fè ti bat bouch ak laprès sou patisipasyon l nan konkou a. Li remèsye Bawo Pòtoprens ak tout moun ki te sipòte l pandan konkou a epi fè konnen nan tèks li a li pale de enpak detansyon prevantiv la genyen sou moun li pral di nou plis toujou nan mikwo Biamby Lionelson. Mwen remèsye tout moun ki te sipòte m nan konkou a, spesyalman Bawo

Maître Mackenson Alabre ki li menm nan Bawo Pòtoprens te pwononse l sou divès rezon ki kapab koz koripsyon taye banda nan aparèy jistis yo. Li di Ayiti bezwen moun ki renmen l, moun ki gen konviksyon ki kapab pran desizyon pou ede peyi a avanse. Tout dabò mwen panse ke nou bezwen de moun ki renmen peyi a, ki vle viv nan peyi a e ki vle travay pou chanjman peyi a. Tankou feu Batonye Dòval di l, li pa apateni a li menm, li apateni a peyi a. Li fè sakrifis vi l pou ke li sèvi peyi an e nou wè kòman l pase li kite po l pou sa. E m panse ke nou bezwen veritableman dè zòm e dè fam de konviksyon ki pou pran responsablite yo nan peyi an e lòske moman an rive pou ke yo enpoze dè sanksyon pou ke yo sanksyone moun ki merite aske yo sanksyone yo, yo pran mezi ki enpoze yo. Nou pa bezwen dè moun ki ap gen yon diskou an piblik. Epi an prive, yo genyen lòt diskou. Nou bezwen de zòm onèt, de zòm entèg ki pou pran destine peyi a an men. E se apati de sa, m panse ke nou genyen sifizaman de moun ki konpetan nan peyi a, ki kapab, ki gen volonte pou fè de bòn choz, ki pou, ki gen volonte pou retire peyi a nan ray ke li an, pou ke yo mete l nan yon veritab ray de devlopman.
Jan nou te pwomèt ou sa telespektatè, aswè a nou pral prezante w kijan kèk boulanjri nan Plato Santral reyalize pen ke anpil sitwayen ayisyen itilize kòm dejene le maten. Kontrèman ak sa moun ka panse, fou yo itilize pen yo diferan ak fou n ap kuit manje yo. Mirlène Léveillé ki te rann li nan Plato Santral pral fè nou viv kijan sa ye anndan boulanjri yo.

Misye pran l sou etajè a epi li mete l sou pèl la. Yo rele sa pèl. Kounye a lè l fin mete l sou pèl la epi mwen menm m mete l. Epi m mete l yonn pa yonn. Apre sa, lè m fin plen fou a nèt, epi m bouche l. Lè m fin bouche l epi apre yon ti nonb de tan, si tankou l te plat, li vin ogmante, li vin wo. Se sa k fè w ap gade yo apre yo vin gen bèl ti wotè. Men lè nou te mete yo, yo pa t wotè sa, yo te pi ba. Kounye a yo vin gen bèl wotè, yo vin wo. Epi apre sa, menm chalè yo te bouche lan dan e li menm ki kwit li. Sèlman lè sa ou pral sèlman mete yon ti dife epi pou ba l koule. E sa k ki koz li wo a? Sa k koz li wo a e chalè a. Menm chalè gonfle lan dan l fè l vin ogmante, l vin wo. Konbyen tan yo ka pran lan dan yo? Li ka pran anviwon 15 a 17 minit andan fou a epi apre sa. Ou ta dwe mete yon ti dife epi pou l pran koulè epi ou mete l deyò. Li tou, tout moun, tankou pa egzanp si se 3 moun k ap travay jodi a, genyen ki gen 3, genyen ki gen 4, nou fè l egzakteman moun nan tou vin avèk tout afè l. Tankou sa yo, sa se legim pou yo mete nan fè a. Chak sa yo, yo gen pou moun yo ye. Tankou sa, gen dwa pou yon moun, moun nan gen dwa fè 3, se nan pa moun sa nou itilize. Sa tou gen dwa pou yon lòt moun, moun nan fè 2. Sa vle di pen yo tou gen mèt. Nan koupe sa, li tou gen mèt li la. Kou m fin retire l nan fou an, m mete l sou tab la la, apre yon nonb de tan, sa ka rive demen si Dye vle tou, mèt li vin pran l, li p ap gen anyen menm ke l ta rete pou demen si Dye vle. Kòmsi se pa fè nou fè l epi nou vin ofri yon moun li. Moun lan tou vini, li bay tout afè l epi li pran farin epi li bay fè l pou li. Rezime aktyalite jounen an rive nan bout li zanmi telespektatè, nap swete w pase yon bon lannwit akonpanye de Télé Kajou pandan nap ba w randevou demen swa pou yon lòt nimewo. Babay tout moun.